Hello bonjour tout fans youtube mwen yo koman nou ye me espere ke nou anfòm jodi an ankò m pote yon lòt video pou nou video ke m pote pou nou jodi a m pral pale de gwosès men nan gwosès ke m pral pale a m pral pale de gwosès an deyò matris la gwosès deyò matris Ok, gwosès andeyò matris lan se yon tèm nou abitye tande anpil e gen anpil ka konsa, ok, men anpil nan nou manke konprann e gwosès deyò matris lan e jiska prezan gen moun kap di se moun ki pa vle yo gen pitit kap fè yon mechanste ki koz se deyò matris lan yo ansent. Jodi a. M pote videyo sa pou nou pou m kapab pote kèk eklèsisman pou nou sou kesyon gwosès deyò matris la. Ok, an ale. E, e m bliye di nou, avan ke menm nou antre nan videyo a, pa bliye like videyo a, kòmante, pataje, e si ou poko abone, poukwa pa, ki sa w ap tann pou pa abone pou vini nan Team Fanouz lan, pou kapab jwi tout, e, video kem pote pou ou e pa bliye lèw fin abòne pou kapab e aktive ti klòch notifikasyon chak tanm poste yon video poul kapab al jwenn ou pou di Fanous poste yon video ok nou pral pale de gwosès deyò matris gwosès deyò matris lan se lè ovil la li menm li rankontre avèk spèmatozoyid lan epi vin gen fegondasyon epi ze sa ki pwal grandi pou bay timoun lan al enplante deyò matris la. Pafwa, li konn enplante nan ovè a, lè sa yo rele l gwosès ovaryèn. Gen kèk fwa, li konn nan twonp lan, lè sa yo rele l gwosès tibè. Oubyen nan kavite peritonyal lan, lè sa yo rele l gwosès abdominal. Yes, fòk nou kapab fè diferans lan byen. Ok? Men, nan majorite ka, ou ka jwenn ze sa al enplante l nan twòp falòp lan e lè sa a ou nesesite yon entèvansyon an urjans, yon medikaman oubyen yon operasyon pou kapab retire ze sa a paske li kapab rive pete twonp lan e koze yon gwo emoraji lakay moun sa e menm koze lanmò. Sa vle di. afiramezi ke sak la li menm li ap ouvri, li pa bon. Paske fòk ze a li menm li tonbe nan kote nòmal pou l kapab jwenn kote pou l layite kò l. Lè sa pou bebe li menm li grandi byen e pou moun ki ap pote bebe a li pa an risk osi. Nan premye semèn yo, gen kèk fanm ki pa prezante okenn sentòm, gen fanm tou ki genyen menm sentòm ak gwosès nòmal la, tankou li pa gen règ, tete l sansib, li ap vomi, etc. Premye sentòm yo ka kòmanse vini apati de 3 a 6 semèn, ou kapab kòmanse remake ti tach san nan kilòt ou e kòmanse santi kranp nan vant ou ak ti doulè. Nan ka ki pi grav lan, Twonp lan konn gentan pete, lè sa ou pral santi gwo doulè, epi ou pral bay yon pakèt san ki kapab menm vin koz ou fèb ki pral mete w an eta de chòk e rann ou vin evanouyi ki kapab menm koze lanmò ou. Paske akoz ofiramezi ke w ap pèdi san, ou ka vin anemi epi ou santi w fèb epi bagay sa trè trajik, trè trajik ki ka menm voye w anba. tè. Moun ki a risk pou devlope yon gwosès deyò matris yo se moun ki gen yon maladi enflamatwa, e, pa egzanp, yon maladi enflamatwa pèlvyèn, sa vle di yon maladi, yon enfeksyon nan twonp, oubyen nan ovè oubyen matris la, antre lòt bagay. Enfeksyon sa yo souvan koze lè w gen yon gonore oubyen yon klamidya ou pa trete l. Se pou sa, li toujou trè enpòtan, nou menm antanke fanm, nou konnen kò nou, nou konnen jodi a ki sant bouboun nou gen, demen ki sant ke li menm li gen, Fòk ou abitye avèk sant kòw siw santi ke yon bagay pa nòmal yon ekoulman se al tcheke jinekològ ou paske pafwa ou ka gen yon maladi ki ap devlope san ke ou pa konnen se trè trè trè trè enpòtan lòt moun ankò ki a risk Se yon moun ki te sibi deja yon gwosès deyò matris, ok? Si ou te fè l deja, sa ka vini ke li rebalanse ankò. E lòt moun ankò, se moun ki fèt ak twonp yo gen yon fòm ki pa nòmal, oubyen moun twonp yo vin andomaje apre yon operasyon. E pou an fini, m ap di nou ke li enpòtan anpil depi ou pa wè règ ou pou ale lopital pou konnen Sa ki pase? Paske ou pa ka rete konsa oh wap tann règ li pa vini epi ou pa ale ou pa al tcheke pou konnen ki sa ki pase sak fèl pa vini avèk sa ki fèl pa vini ok gen moun ki pa règ yo paske yo konnen yo pa ansent yo tou pa enterese al lopital yo ka fè 3, 4 mwa yo pa wèl sa pa vle di anyen pou yo. Jan de pwatik sa yo pa bon ditou ditou ditou mes amour li pa bon fok nou e aprann konn kò nou nenpòt bagay ke nou santi pou nou al tcheke medsen si ou pa nan planin ou pa nan bagay kelkonk ke ou pa wè règ ou al tcheke pou konnen sa ki pase ok lap vreman enpòtan pou ou menm. Map mande nou mes amour pou nou kapab pataje video sa pou plus moun kapab jwenn konesans pou yo eh, gen plus eksperyans sou bagay sa. E pa bliye sou poko abone avèk chanel la, abone avèk chanel la. E map remersye nou paske nou te pran tan pou nou tande video a. Bye, nap wè nan lòt video.